Bonswa telespektatè e telespektatris se radyo tele it ki rantre lakay ou kote ke nou pwal vizite ansanm avèk ou jodia ki se dimanch 9 fevriye 2025 nou pwal gade e dezyèm dimanch pre kanavalèske eksetera kòman sa ye nan fò libète paske dimanch pase se te lansman kanaval e nan fò libète e kote ke mèri a li menm yo te fon trè bèl defile yo te fè e mopaw te plase mopaw. Nou pral siwone pou n wè egzakteman kòman sa ye. Paske nou konnen gen anpil djaz ki ap choute, gen anpil djaz ki ap desann nan zòn nan. Donk nou pral eseye vizite pou n wè kòman sa ye ansanm avèk atis yo. Ki atis k ap choute, ki atis egzakteman ki ap fè tèl bagay. Donk nou pral gade pou n wè kòman sa ye. Men nou te konnen ke gen plizyè atis ki deja nan vil la. Donk nou te twouve ke li enpòtan pou nou te pote imaj sa yo pou ou menm. Ou al gade dèyè dom la, deja genyen, deja genyen e mobil yo ki deja nan lari, donk se konsa egzakteman sa ye. E nap pran kout poz, nap tounen tout alè. De retou telespektatè e telespektatris de la radio tele hit, nou ap fè w vizite. Kòman dezyèm jounen Prekanavalex ye nan Fòlibète? Ah bon, nou rankontre ansanm avèk atis Oky James, jan nou te di w la, gen anpil atis ki deja sou sòl la k ap fè anpil bèl videyo nan zòn nan. Donk, e Oky, oh! Ou nan zòn nan wi, sa k ap fèt? Ane sa se Fòlibète li ye! Nou pral taye banda! Ane sa se Fòlibète n pral taye! Banda banda banda.
Ok mwen kwaz avèw nan wout la la e prezans ou nan fò libète se kisa egzakteman? Bon e m salye tout moun tout moun se chak dimanch nou vin fò libète nou gen de miz an plas ke nou vin fè otèl nou vin wè kijan nou te ka vann fò libète nou chèche konnen kote ki bon tout fò libète bèl men gen se de pwen fò se jodi a la se premye tounaj jou tounaj videyo nou e Bon, ou wè kanaval la, nou pa ta ka fè yon kanaval konsa e sa, se pa Fò Libète nou vin fè l, menm si Fò Libète te nan Ziltik, e la n t ap vini. Egzakteman.
E pou ki sa ou chwazi yon tèl non pou kanaval la ane sa? E nou debouyi nan lari a. Bon, jan sitiyasyon peyi a ye an, nou oblije mete, di tout moun ann mete n debou pou n wè ki jan n ka retire peyi a nan sa li a. Ok, dakò.
Ki sa fanatik yo ka atann pandan lè twa jou gra nan anbyans ke nou konnen an? Bon, nou pral fè. Nou pral make listwa ankò. Nou pral make listwa ankò paske Fò Libète, anpil moun ka inyore sa oubyen anpil moun ka pa t konnen sa. Se la Ak de Lendepandans la te redije, l t al pwoklame Gonayiv. E jodi a la, si Fò Libète egziste, se gras a lame Desalin nan ki te bat lame Napoleyon an. Epi depi lò nou gen vil fò libète. Ok men ok m wè anpil anpil moun dèyè dom la sa vle di se la ke nap choute la nou deja nou deja ap choute video? Wi nou kòmanse choute depi 6 è di maten nou la e nou gen tout mizisyen yo ki la nou gen yon gwoup dans ki la nan fò libète e nou fè tout wè tout sa nap fè la nou fèl avèk moun fò libète gen se de bagay nou bezwen nou te ka pran lòt kote men nou fè ke se fò libète ki benefisye an swa si nap achte manje si nap achte dlo si pa egzanp nou bezwen jeneratris nenpòt sa nou bezwen an. Troup de dans, tout bagay nou fè moun Fòlibète e jwi okazyon sa. Ok nou konnen w son gran tenò nan kanaval men nou konnen gen anpil dout pa rapò a jan ke moun yo ap tann ke kanaval Fòlibète eske ou menm ou deja twouve ke anbyans lan deja prepare eske ekip ou a deja motive pa gen kenn dout bò kote pa w? Non, bò kote pa m, mwen menm m toujou motive paske fèt sa a se yon fèt kote tout moun vin defoule yo, tout moun ou gen talan vin pwouve sa w genyen. Men m panse ke ane sa a n ap ofri yon bagay ki depase Gonayiv, ki depase Okap. Nou konnen w te chanpyon. Bon, chanpyon, m tèlman chanpyon m bouke. E sa k fè m di ane sa a se Fòlibète nou vin pran twofe.
Ok ba moun yon ti bay ba moun yon ti bay yon ti yon ti bèy akapela. Yon ti akapela Gen yon jou k pa pou yo nap tann yo Gen yon jou k pa pou yo nap tann Konbatan anbyans kote n kote n ah. Ayayay!
Telespektatè, telespektatris, nou fò libète jan konka wè la okije m deja ap choute videyo Si w poko gade kanaval la, ou poko koute l tann videyo a lage epi deja monte sou youtube al tande Kanaval la ki rele Ayiti debou. Ok nou wè lòt chantè yo la. Nou ou konnen e pa sèl ou menm ki reprezante anbyans donk fò fò nou al gade an menm tan tou. Nap fon ti nap fon ti ale rapidman al fon ti pale ansanm avèk yo. Mesye mesye bonswa sa kap fèt nou anfòm? Eske nou anfòm nou rèd rèd?
Sa tou hit, tele hit.
E nap fon ti avanse mesye e e e nou wè nou nan fò libète la kòman sa ye la kòman sa ye? Eske m ka kòmanse avèk nou? Anfèt map poze kesyon pou nou tou lè 2 kòman nou ye? Eta sante a nòmal.
Mwen se Joseph Pierre Paul, m sòti nan Sid peyi Dayiti, pi presizeman Kavayon. M retire chapo lonè m, respè m, m mete l byen ba devan tout moun Fòlibète. E anbyans tèt dwat nou la. Ok! E ou menm Walton? Anfèt, n ap salye tout moun ki branche show sa a. Anfèt, se Walton Vocal, se nèg Okap. Donk, eta sante a nòmal, nou la, n ap frape. Ok mesye nou pase bèl sou kanaval la e gen anpil moun ki apèn dekouvri nou sou kanaval la e fon ti pale nou enpe de nou menm e kòman nou te kòmanse nou konnen se se pa vrèman yon entèvyou nòmal men yon ti brifing rapidman paske gen moun ki bezwen konnen egzakteman ki kote nou soti kote Okidjèm dekouvri nou. E bon mwen menm an pasan m fè 5 kanaval avèk pastè Blaze deja de 2020. E an 2025 lan la, nou sou kanaval blaze a tou, ki batize Teritwa Pèdi. E Oki nou zanmi depi 2020, men nou pa t janm fè mizik ansanm. E de la etan sa gen 3 zan deja n ap fè mizik ansanm. Premye mizik nou fè se Lavi Isi Ba. Apre Lavi Isi Ba m te envite misye sou yon pwojè solo m epi l di m bon, Polo m bezwen yon chantè men, m vle w antre Okap. Vin fè mizik avè m di misye nou son fanmiy pa gen oken pwoblèm epi m debake 2024 m patisipe sou kanaval anbyans lan deja sa fè dezyèm sa fè dezyèm kanaval m fè avèk anbyans. Ok ou menm?
Anfèt m sonje avan m kòmanse m ap voye gwo bout tonton respè bay Brezo epi Eder e Oby Breezy aktyèlman ki nan Zenglen. epi wood bass donk m kwè ke travay nou se mizik m te gen yon mizik m tap fè yon koral pou yon patnè nan yon studio epi aprè m te vin ale te vin gen yon mesaj ki vin jwenn mwen pou ke m fè pati de anbyans kòm chantè epi se te yon plezi paske anbyans depi w di anbyans ou di yon pakèt bagay donk se konsa mwen menm avèk Oki te vin kwaze epi nou fè fanmiy lan epi n ap kontinye avanse. Ok. Kisa yo ka atann de nou menm pandan les 3 jours gras nan kanaval la? Map komanse avè w. Son gwo bout tonton kesyon ou poze la. Men la sèl choz, e gen anbyans sou yon beton, se yon bagay ki piti. Nou pap di plis, nap sèlman kite moun yo viv pito. Men la sèl choz, gen anbyans sou yon beton, se yon bagay ki piti menm menm menm. Ou fè beton avèk Pastè Blaze deja? M fèl avèl e Blaze Hinche, m fèl sou an 2012 Okay. Avèk yon jazz ki rele Make it, m fè sa 2 fwa deja. But mwen menm m son abitye, m konn fè sa deja. Ok, sa vle di pa gen enkyetid. Non, tèt frèt, e m toujou, nan kanaval toujou vin yon lòt koulè. Wap wè nan kanaval anbyans san fon lòt bagay. Gen yon jou k pa pou yo nap tann yo.
Mesye, e kòman nou twouve Fò Libète, kòman anbyans lan ye? Bon, Fò Libète fè m sonje e Sid peyi Dayiti, Kavayon lakay mwen kote m soti. Nou te gen yon majistra nan vil lan, Zobodo, misye te fè vil la pwòp konsa. E Fòlibète a s on lòt bagay, s on gwo bagay. E se sa k fè, m pa konnen m di oki depi m vin nan depatman an, depi m vin nan depatman fò m vin Fòlibète. Oke!
E defini anfèt pa, anfèt pandan nou an nan anbyans la, de kanaval la a, ou menm, ou menm, ou menm, ou menm Olton, ou bon, m konnen ou fè plis tan nan anbyans. E kòman egzakteman ou viv eksperyans sa jiska kanaval jodi a la, paske n konnen ke depi yè swa nou kòmanse choute kanaval, kòman ou viv eksperyans sa? Bon, anfèt, se, se pa yon travay ki piti. Se pa yon travay ki piti, men nou te gentan gen detèminasyon an pou ke nou fè travay la. E se yon bèl eksperyans. Menm lè, malgre gen fatig, men tout otan nou sou tèren an pou nou fè travay la, nou blije motive nou. Jiska mentnan tout bagay anfòm, anfòm, anfòm. E yon lòt bagay, Fò Libète se yon nan kote, m pa ka di m ap vin rete la, Pou Bolo. A, m ka vin rete vre. M pa ka di m ap vin rete la, men Fò Libète se yon nan kote ki sou kè m. M renmen la anpil anpil anpil. Ok dakò.
Deja mesye map swete nou bon siksè pou lè 3 jou gra epi tout moun ba tout moun randevou randevou se 2 3 4 mars 2 3 4 mars voilà. Ok dakò mèsi mesye m te kontan sou plato an seman avèk nou non pam se Calix Natalia epi mèsi a tout telespektatè ak telespektatris ou sou radio tele it wap swiv it naval kote ke nou resevwa 3 chantè anbyans yo. ki nan toune nan Fò Libète, men an menm tan tou, chantè sa yo te pwofite pataje ti eksperyans ansanm avèk nou, nou konnen 2 lòt chantè yo, yo menm fò n te fè yon ti pale avèk yo, konesans ansanm avèk yo, sa te vrèman enpòtan. Donk, nou pwal pran yon kout poz, n ap tounen toutalè, men mèsi a tout telespektatè, mèsi a tout telespektatris ki branche It Naval sou Radio Tele It. Non pa m se Calixte Nathalia, a toutalè.